Men an di, moun yo kòmanse, moun ki te deplase, kòmanse ap retounen, e, timidman, e, lakay yo, e, bon, se vre, mizis yo fèmen, men, e, moun yo yon ti jan trè kirye pou yo gade, pou yo wè, e, sa yo ka fè. E, men jan anpil moun ap di pou yo di, Mirbalè, tout moun kite vil lan, Mirbalè blanch, e, an di non. Se te vandredi 22 septanbre, vè lè 3 zè aprè midi, gang Kanaan, Titanyen, ebyen yo atake Sodo. Atake Sodo, nou pa pral fè anpil tan sou sa, nou te konn bilan an. Te genyen pou pi piti 15 moun ki mouri, genyen yo tire bò lari an, yo mete dife sou yo, genyen yo met motosiklèt yo sou yo, yo ba yo dife a tout motosiklèt la. Donk gen 15 moun ki te mouri, gen 6 ki te blese grav ki t ale lopital, san konte sa ki te gen de blesu lejè, petèt lè y ap kouri, petèt bal flote yo men ki pa t grav e ki pa ale lopital. E ke yo te fè anpil piyaj, pa egzanp yo te rantre nan Fonkoze, yo antre dan de rezidans prive tankou lakay ansyen prezidan asanble nasyonal la Dera Simon Dieuseul, yo vandalize li. Donk te genyen anpil dezòd ki fèt Sodo. Antretan, lapolis pa t rive a tan. Lapolis t al rive nèt nan landmen, sètadi nan samdi vè lè setè di maten. Donk, bandi yo te fin banbile, fè tout sa yo vle, yo te kite vil lan vè lè twazè di maten depi nan samdi. Ò, lapolis ta pral rive vè lè setè yo menm. Men, bandi yo te genyen jisteman pou yo te retounen Sodo. retounen sou do, e pa pou yon lòt atak ankò, men se puiske yo te gentan fin fè atak yo a, moun mouri, moun dezète kite Sodo, Sodo te blanch kon koton, jan pawòl kreyòl la, ebyen yo te gen tèritwa a nan men yo, yo te gen plan pou yo te tounen samdi 23 a midi pou yo vin enstale yon chèf de gang. Epi, lapolis te vin rive, jan n di an, vè lè setè di maten, te gen anviwon 3 bakòp polisye, swa ki sòti Mirbalè, Wo Plato Santral, an n di nan departeman du Centre. Donk Sodo te on ti jan byen ekipe. E, bon, èske yo te repliye pou yo te prepare yo, donk samdi an pase, dimanch lan pase, e ke nan lendi, e, donk yo atake Sodo vè lè twa zè, men alèt la, ann di ke li te sou, e, e Sodo e Mirbalè. Donk, yo te di ke enfòmasyon ki vini an di ke mesye yo deplase an gran nonb Yo gon misyon a 2 tèt. Yon tèt pou Sodo, youn pou Mirbalè. Donk, wap konprann Mirbalè lè sa an branl. Tout jenn gason ap prepare yo, men pandanstan tou 2 moun ap eseye asire, mete fanmi yo kote ki sur. Tou sa nan Mirbalè. Lapolis mete l an branl, men pa bliye, bakòp lapolis yo te toujou Sodo. E lè yo atake Sodo vè lè 3 zè de laprèmidi jou lendi ki sot pase la, lendi an te 25. Ebyen kout zam maye ant lapolis ak bandi yo. Men nou konnen dabitid kòman anpil fwa polisye nou yo fonksyone, dèfwa yo toujou di w se fèb mwayen, dèfwa yo toujou di w yo parèt enpuisan, ebyen lapolis ki te la nan moman Sodo yo mete van nan vwèl yo an bon kreyòl yo kite Sodo. Imaj la te vini viral kote ke anpil moun te gentan poste l pou montre w kòman Polisye yo ap kouri kite Sodo. Ebyen, kounye a ou vin jwenn teritwa a vin lib nan men bandi yo Sodo. Kisa yo fè trè rapidman? Yo enstale 2 chefs de gang selon enfòmasyon ki te rive jwenn Tjicom. Yo enstale youn nan zòn Ti Kanpèch e yo enstale youn nan santre vil Sodo an. E lè yo fin fè enstalasyon sa yo li te kòmanse fè nwa. e ke yo pran direksyon Lasèl. Lasèl se yon seksyon komin Sodo men ki sou wout Mirbalè Ponsonde an. E se la Lasèl y al enstale yon lòt chèf de gang. E kounye an la, menm pandan y ap enstale oubyen yo apèn fin enstale chèf de gang sa a, yo kòmanse piye, sakaje de biznis ki gen nan zòn nan. Notamman gen madam sa ki rele Ilouz Simil, nou sonje bandi te, menm bandi sa yo, yo te kidnape nan mwa pase an, donk son komèsant ki genyen 2 biznis nan zòn nan, ebyen yo te kidnape madam sa, yo ta pral libere l kèlke jou aprè kontre ranson. Ebyen menm madam sa se nan Lasèl la ke l abite pandan yo fin enstale chèf de gang lan Ebyen biznis madanm sa yo yo piyel ankò e lè yo fin piye biznis la kounya la ebyen yo te gon sèl misyon kounya rèv yo a ta pral materialize ebyen se mete le cap sur la commune oubyen le centre ville de Mirbalais e li te vers les 2 heures du matin ebyen bal tanmen chante Mirbalais bal tanmen chante puiske bandi yo yo menm yo pral vin atake men popilasyon sivil. Men anba li a yo menm ki te di bon yo pa ka rete sèlman sou kont lapolis fòk yo defann tèt yo, fòk yo defann lapatri, ebyen yo te ranmase tout baklanklan yo tou enben pou yo replike. Or se lè mesye yo rive nan rantre Mirbalè m ta ka di sou wout Mirbalè Pòsondè lè w pran bò lopital inivèsitè la, mesye yo rive la premye sa yo fè yo fè 2 rafal katouch. 2 nèg nan sosyete mi anba lezèn nan ki te gen mwayen nan men yo tou, nèg yo replike, sa w tande a, m pap ban nou manti, se menm sitya, se tankou sitiyasyon k ap pase ant Larisi ak Likrèn. Donk se kòmsi se gè sa, gè Risi, Ikrèn tèlman 2 gran kalibre zam ap chante nan mi anba lè. E premye kote gang yo te ale, Yo kanpe devan lopital inivèsitè, m pap ba w manti, yo tire anpil. E nou te fè yon remak, malerezman imaj sa li sou youn nan aparèy nou yo ki pa avè nou la pou n ta pèmèt ou wè imaj la. Men atè a lè mwen rive demen maten m al fè yon mal gade, omwen fò m ta ka gade tout moun ki te prezan te kapab konstate Omwen fòk te gen 150 a 200 dwouy zam de gran kalibre ki atè a. Donk nèg yo dechaje anpil katouch nan tout direksyon e notamman sou lopital inivèsitè de Mibalè. Tankou wap gade fasad lopital la gen anpil twou bal ladan l, mesye yo kouri dèyè 2 ajan de sekirite ki te devan, ajan de sekirite yo oblije kouri lage kò yo nan raje pou pwoteje po yo e mesye yo rantre. Plizyè kote anndan lopital la, yon moun ka remake plizyè twou katouch. Bon, nou pa bezwen bay de presizyon pou nou di w men ki kote anndan, men ki nan sèvis, men ki nan sèvis. Men se de kote ki parèt anpe sansib. Men, bandi yo te san fwa ni lwa. Yo pa konnen ke se anndan yon lopital kanmenm lopital la sipoze evite lopital la. Men malgre sa. Nèg yo tire anpil katouch, pasyan ap kouri agoch adwat, anplwaye ap chèche kouri. Donk se te yon sitiyasyon ki te difisil. E lè yo fin fè sa nan lopital inivèsitè de Mirbalè, ebyen anfas lopital la gen yon restoran ki rele La Saveur. yo jwenn on gwo kamyon fowad ki te la k te ranpli avèk sonde ble ki tap pare move tan la anmè yo mete dife nan fowad sa jan ke w ka konstate e yo mete dife ladan ni e ki boule nèt e akote fowad sa gen pikòp sa li menm ki te la nèg yo mete e dife nan pikòp la tou e boule l rapyetè. Lè yo fin fè bagay sa yo kounye a la, y ale nan yon mezon transfè ki te toupre a k rele Anrinèt, ki genyen Cam Transfer, Western Union, ki genyen MoneyGram, ki genyen tout lòt ke n konnen yo. Ebyen, yo vandalize l, yo kraze, fè fòje, yo rantre, yo fou yon twou nan mi an, yo rantre, yo pran kòfrefò mezon transfè sa a, yo sòti avè l. Bon, yo gen de zouti nan men yo petèt ki apwopriye, donk yo rive kraze. serrure oubyen pòt m pa ka di w kòfrefò sa a, yo ale ak montan ki ladan l lan. Epi yo kontinye anpil tire nan vil la. Bon, pa bliye m di w yo rantre vè lè dezè di maten. E tout lè y ap tire a, bon, de moun ki yon ti kras pi lwen, ebyen ki gentan ap kòmanse wetire kò yo lakay yo, pran timoun, tout lannwit moun ap kouri jisteman pou sove po yo. Y ale, pa egzanp, nan yon biznis, èske m gen non, èske se Jiji, pwodui alimantè, yon biznis pou yon antreprenè nan vil la k rele Blen, ki se youn nan, m ta ka di, pi gran antreprenè Yanvalè. Y ale nan yon biznis li, yo eseye tcheke, yo pa ka rantre kote k gen pwodui alimantè yo. Yo monte aletaj yon lòt kote ki gen de pwodui, ki gen prestij, ki gen de lòt bagay. Mesye yo sakaje anndan an, yo pran byè, vide atè, bwè, fè kont dezòd yo. E se lè sa yo ta pral fiziye a kèlke mèt youn nan jenòm, youn nan moun ki te nan staf e popilasyon sivil la ki t ap replike yo. Enben, bon, petèt misye fè yon erè pa rapò avèk pozisyonman li anfas bandi yo e ke yo fiziye misye. Misye gen yon ti non k rele Jean Louis, bon, m pa vrèman sonje tout non misye. Donk, se te grenn ka desè, ou menm m ta ka di pèt an vi imèn ki te genyen nan kan popilasyon sivil Mirbalè a. Donk tou sa kounye a la a, li kòmanse pral jou e se lè l pral jou kounye a la a, mesye bandi sa yo pa t vle jou fin pran yo nan vil lan e ke y ap fè yon fason pou yo sòti. E nan se nan fè fason pou yo sòti kounye a la a, gen yon gwoup kanmenm ki vin reyisi kite santrevil lan e ke gen yon lòt gwoup ki swa minisyon yo fini, Paske yo gen antèn, yo gen sa n rele gid lan, de moun anndan kominote a ki nan gang nan k ap pwente di dwa, k ap di yo men ki kote pou yo fè, men ki kote yo fè, men ki kote pou yo atake. Donk il se pourrait nan repouse sosyete sivil, men anba lese nan ki te gen de mwayen ki te ame, k ap repouse yo kounya la, petèt gid lan, eske li menm nan repouse an l wè l pa ka kenbe, li ale. Men ou vin jwenn gon gwoup nan bandi yo ki kite santrevil lan, men gon gwoup bandi tou ki pa ka kite. Or, puiske yo pa ka kite minis yo fini, yo oblije epapiye nan vil lan chèche de kote yo fofile, sa k pran mòn pou yo. E se lè sa a, lè l fin jou kounye a la a, popilasyon sivil lan kounye a, kominote a se pou yo, yo konn tout ti tou, ebyen yo akonpanye lapolis kounye a la a vin gen sa n rele operasyon Bwa Kale a. E y ap mache kounye a la a, Chèche bandi tout kote yo gen siyal tcheke e paralèlman pandan lapolis nan Mirbalè ak sosyete sivil la ap fè sa ak popilasyon an, ou vin jwenn nan Sodo, enben mesye bandi yo kounye a la kantite k te sòti yo al ranfòse sa k te deja nan Sodo ki te lib, enben kounye a la sa w tande a bal ap pete ant bandi Sodo yo avèk yon gwoup swat ki te gentan rive. Donk Sodo kounye a la gen plizyè bandi. ki tonbe nan menm jou madi a, yo sezi 2 zam, bon pa sezi yo rekipere 2 zam pandan bandi sa yo tonbe an, e tandiske nan Mirbalè li menm, 2 bandi minisyon yo te fini ki pat ka kite vil la, e gen plizyè ki mouri ladan yo. Se vre chif yo, TJCOM pa ka di w egzakteman, eske se 12, eske se 13, eske se 15, donk nan lari a, E moun yo ka ogmante chif la. Men nou menm pou sa ke nou kontwole, lè pa egzanp gen tèl zòn on moun mouri, tèl zòn nou fè, nou chèche de konfirmasyon dan de sous nou ka di otantik, ebyen jou madi a, ant Sodo a Mirbalè, e pa bliye n di w nou an plennè ou ka tande bwi bò nou an, ant Sodo a Mirbalè pou jounen madi an, omwen te gen 12 bandi ki tonbe. Pou jou madi an. Or kounya nou vin travèse nan jounen mèkredi an, ebyen operasyon Bwa Kale a t ap kontinye e nan mèkredi omwen gon 4 lòt bandi ki tonbe. Donk se pou di w sòti lendi nan dezyèm atak ki fèt sou Sodo e ki ta pral fè premye atak Mirbalè a, e sòti lendi sa a, lendi te 25, pou rive mèkredi 27, ebyen ant Sodo e Mirbalè gen anviwon on ventèn bandi ki tonbe. Pandan bandi sa yo tonbe a e popilasyon an se vre ou jwenn gwoup de moun ap tcheke sou bandi tout kote yo ye men konsa tou ou jwenn anpil moun ap kite kominote a men majorite moun ki kite yo se fanm ak timoun piti ou jwenn de nèg ki vle kanpe batay ebyen yo rasire yo ke fanmi yo nan yon lye ki plizoumwen e safe. e ke yo menm yo deside rete nan centre ville pou batay e donk se gras a yo ki e repouse bandi sa yo men se vre gen de zòn ou remake yon jan blanch ou pa wè moun yo men konsa tou ann di tout moun yo pa kite zòn nan vre e jan petèt anpil moun ap di li mwen tande de medya e ki di pa egzanp tout moun kite mirebalè e ann di non e gen de zòn zòn ki parèt plis frajil yo. W ap jwenn medam yo, timoun piti yo, e mesye yo sitou, ou retire yo mete dan de lye ki si. Men, popilasyon Mirbalaiseenne nan an swa, e slogan an, selon jan m wè bagay la, jan m tande l, se ke yo pap kouri kite Mirbalais. Paske kote yo prale a yo pa genyen, yo pa gen djòb, yo pa gen jaden, yo pa gen fanmi, yo pa gen kay. Donk yo fè konprann ke Mirbalè se lakay yo, donk y ap ret la. Donk nou te tenu a ce ke pou n fè yon ti pale avè w. E mwen panse au moment opportun n ap gen tan eseye aranje kesyon entènèt la pou n ta fè 2 live pou n ta pèmèt ou konprann sa k ap pase Mirbalè a li menm pi byen. N ap mande kèlkeswa moun k ap frekante Mirebalais, k ap travèse Mirebalais, fè ansòt ke ou genyen yon pyès idantifikasyon sou ou. Kèlkeswa moun k ap travèse Mirebalais jan ke mwen menm antanke jounalis mwen wè sa ap evolye Mirebalais a, fè ansòt ke ou genyen yon pyès idantifikasyon sou ou. Dezyèm bagay, mesaj la se pou 2 jenn gason ki ame swa a am blanch, am a fe, tout bakankan ke yo genyen pou yo defann tèt yo. Map di mesye dam sa yo fè ansòt ke nap kontinye fè travay nou men evite moun ki inosan yo. Si nou jwenn yon moun se vre li ka pa gen yon kat idantifikasyon sou li men kesyone l anpil anpil fwa nou konprann sa m di nou an pandan nap aranje pou nou pa gate. Men an di moun yo kòmanse moun ki te deplase kòmanse ap retounen timidman. lakay yo bon se vre biznis yo fèmen men moun yo yon ti jan trè kirye pou yo gade pou yo wè sa yo ka fè men jan anpil moun ap di pou yo di mirbalè tout moun ki te vil lan mirbalè blanch an di non gen de prekosyon ki pran imedyatman pa gen transpò an komen imedyatman biznis yo fèmen pa gen lekòl labank fèmen li lojik wap wè vil lan poze wap wèl sonb men sa pa vle di pa gen moun. Merci anpil mwen te kontan fè ti pale sa avè nou nap rekwaze.